atant pèp la, wi pèp la te konn atant, men si w sonje, depi premye jou m ap pale de revolisyon, mwen di se yon revolisyon pasifik. Nou pa ka gen okenn lòt revolisyon an Ayiti. Nenpòt lòt jan n fè l, sistèm nan ap repran l nan men n. Nou pran zam, nou pran palè nasyonal, sistèm nan ap met pye l sou kou n, l ap pran l. Nou p ap janm gen plis zam ke ameriken, nou p ap janm gen plis fòs ke ameriken, nou p ap janm pi kriminèl ke Etazini avèk tout gwoup k ap kraze Ayiti depi konbyen tan yo. Donk si w pran wout zam nan pou w al pou yon pouvwa, y ap pran l nan men w ak zam. Y ap destabilize w. Sèl jan w kab pran pouvwa se pèp la k pou ba w li. Se oubyen pèp la ba w li jan m di w la, oubyen l ba w li tankou Senegal. Jan wè mesye Senegal yo fè revo, kòmanse revolisyon an la jodi a la, e se y ap libere Senegal de anpriz Lafrans. Donk se konsa sèlman n kab fè revolisyon sa an Ayiti. Avèk zam li p ap janm rive okenn kote. Ale pran w zam, pran w gwoup ame, rantre nan palè nasyonal, Nou kab fè yon bagay ki vin bon pou 10, 15 nèg ki nan tèt mouvman yo, pou fè yon lajan epi kale kò yo, kouri al an egzil. Men si se pou n chanje sosyete a, si pou nou chanje estrikti Leta a, si pou nou vin gen Ayiti k pi jis e k pi egalitè la, se 2 jan sèlman n kab fè l. Se a la Sri Lanka ou suiv egzanp Senegal la. Anpil moun ki panse lòt yo tounen an Ayiti ou ta pral poze a. M pa poze la a. Non, sa m di, lè m di poze a, sa vle di ou pa nan politik ankò, ou ap regle afè ou, bagay sa ou pa t ap nan spotlight la, pa gen moun ki t ap konnen vi w. Donk pou m poze pandan ke pèp mwen ap mouri nan mizè? Pou m poze tandiske timoun pa ka al lekòl, tandiske timoun pa ka manje? Pou m poze lè granmoun fin fè tout vi yo ap travay, kan yo rive 65 an pa gen okenn politik leta k pou ede granmoun sa yo? E yo fè tout vi yo ap travay pou yon leta? Y ap fè agrikilti, yo pa gen okenn asirans sosyal, yo fin lè yo gen yon ti lafyèv li touye yo? Pou m poze m lè yon fanm Si l ansent li gon eklòp si l mouri la ape sèl ki dezyèm komin nan grandans an sipèfisi an popilasyon ou pa menm gen yo pa menm ka fè yon eklanpsi yo pa menm kab trete yon eklanpsi si fanm nan gen eklanpsi se voye l okay oubyen voye l jeremi alò devan tout bagay sa yo devan tout enjistis sa yo pou nèg ta rantre lakay ou chita kòman w tap santi w tim pou menm rezon repiblik demokratik kongo ap viktim resous nou sa n gen nan sousòl nou. Tout sa kap fèt la la. Gen de zòn ki gen moun ke nèg yo bezwen vin fouye pou yo vin vòlè. E sèl jan pou yo fèl, pou yo kab fèl byen, se met moun sa yo deyò. Wap wè se sa yap fè. Ou panse ke tout ti kay bò èpòt yo tap kraze, di w se la gang. Ou panse li te nesesè? Yo bezwen zòn nan, yo pranl pou yal fouye, pou yal vòlè. Yo bezwen matisan. Yo bezwen tout kote k gen richès nou yo. Nou gen iridyòm, nou gen iranyòm, nou gen petwòl, nou gen lò. E nou gen lòt bagay. Yo vle kontinye piye, vòlè, dechèpiye. E yo òganize, yo fè moun pa kab viv nan peyi a, pou yo mete yo deyò nan zòn yo, yo menm pou yo vin eksplwate, pou yo vin vòlè. Donk ankò yn fwa, jwen di a la a, kite yo met konsèy yo, kite yo fè dezòd, kite yo fè makak, pèp la ap bay pouvwa a moun ke vle l bay pouvwa a oubyen jan yo bay li Srilanka a oubyen jan yo sot bay li Senegal la. Oubyen se pèp la k prale k ap bay pouvwa a jan w wè l bay li Srilanka l retire l nan men moun li pa vle yo oubyen l ap bay li jan w wè l bay moun li vle yo nan Senegal.
Si yo mete konsèy la san dout konsèy tranzisyon san dout pral gen eleksyon, ou panse yo pral nan eleksyon si yo fè eleksyon? Mwen nan ekip politik nou gen yon platfòm e se sa nou ap diskite e lè nou pran desizyon an n ap fè tout moun konnen. Menm k ap di w gen yon ekip k ap travay nou dayè nou gen delegasyon n ki ann Afrik aktyèlman la a, nou gen delegasyon n ki ann Amerik di Sid, ke n voye ann Amerik di Sid e mwen menm pèsonèlman m gen pou m vwayaje m al Tiki, pou m al Risi, pou m al ann Afrik.